Medam e mesye bagay yo konplike pou Donald Trump nan moman sa la Donald Trump fè apèl avèk plizyè peyi nan lotan pou kapab vin edel goumen avèk Iran poul kapab debarase ebyen pasaj pou kapab pèmèt gaz antre nan tout peyi medam e mesye nou konnen Donald Trump ki te gen yon lit li tap mennen nan peyi Iran ebyen poul te kapab gen kontwòl tout petwòl avèk Iranium nan peyi Iran e lè Donald Trump wè li pa kapab genyen konba sa li mande ranfò epi medam e mesye bagay yo konplike ebyen Iran atake ebyen yon santral polis pou Etazini ebyen kote anpil dega fèt ebyen medam e mesye Iran pa sispann atake Etazini ebyen nou konnen Iran ki mande Etazini yon pakèt yon pakèt bagal nou yon pakèt bagay poul kapab konsantre l pou l kapab kite gè a e Etazini pa aksepte avèk desizyon sa yo, avèk demand Iran yo, ebyen Iran di si Etazini pa dakò e li pap kanpe avèk gè, l ap kontinye bay Etazini fwap nan tout kote, nan tout peyi gen baz ameriken. Ebyen medam e mesye m kapab di w la, Iran jiska prezan ap sabote ebyen tout baz ameriken genyen nan diferant peyi nan mwayèn oryan. Medam e mesye bagay yo konplike e nou konnen Iran ki fè baz li ebyen medam e mesye etazini fè baz li ebyen Iran pa genyen baz nan peyi sa yo ebyen Iran chita bonbade yo ebyen bagay sa ki vin konplike pou Donald Trump e gen anpil moun ki leve kont Donald Trump paske Donald Trump pran yon desizyon e jan Donald Trump te panse gè a ta pale trè fasil pou li e son gè Iran ap prepare plis pase 30 an ebyen eh Iran ebyen eh medam zè mesye daprè enfòmasyon Iran se yon lòt mond li kreye anba tè paske lè Etazini panse lap bonbade yon seri de bagay pou Iran lap kraze yo ebyen eh se lè Iran gen resous pou kapab kanpe batay paske Tout resous Iran se te anba tè yo te ye. Medam e mesye bagay yo konplike, bagay yo konplike nan mond sa. Ebyen nou pwal envite ou tande ki sa kap fèt, ki sa kap di paske bagay yo pa twò bon pou Donald Trump aske ebyen Donald Trump vin tèlman gen pwoblèm, Donald Trump gen yon seri de plè kap pete sou li la, ebyen Donald Trump gen gwo maladi, ebyen tout po Donald Trump gen yon seri de bagay, tout figi, tout bò kou l, tout ponyèt li, ebyen medam e mesye, anpil moun ap di eske Donald Trump ap ka pwolonje pou l kapab fè tout sa lap fè yo la, eske ki maladi Donald Trump fè, ebyen medam e mesye anpil moun ap poze kesyon, nou konnen Donald Trump ki pa gen tan nan moman sa la se zafè gè zafè resous lòt peyi yo ki enterese l ebyen medam se se bagay sa a ki vin konplike kote Donald Trump pa dakò pou lòt peyi gen afè yo pou pou yo kapab viv pou pèp yo kapab viv ebyen Donald Trump vle se lèzetazini pou gen kontwòl tout bagay. Ebyen ananse ann al tande ansanm kisa kap fèt, kòman bagay yo ye ann tande ansanm. Iran anonse yo mete plis pase 500 espyon anba kòd, ebyen moun sa yo t ap bay enfòmasyon ak Lèzetazini e Izrayèl sou de seri de bagay anndan peyi a pou te kapab pèmèt peyi sa yo detwi yo ak fasilite. Enben se chèf polis lan menm ki konfime nouvèl la, pi devan m pral ba nou plis detay. Prezidan Donald Trump mande peyi otan yo pou kapab rantre nan gè a pou al ouvri Detwa Dòmiz lan. Aprè Donald Trump te mande kèk peyi pou vin patisipe nan relouvri detwa a ke Iran bloke, Peyi sa yo pat aksepte, kounya se otan Donald Trump mande pou ede l. Alòske prezidan an konnen kisa k kapab fè otan patisipe nan yon gè. Si yon peyi manb atake, lè sa otan pral itilize atik 5 lan ki se manyen youn manyen tout, men Donald Trump konnen se li k te atake Iran anvan. Enben sa k ap kraze Etazini la, Nan kilti yo yo pa abitye goumen pou kont yo. Tout gè Etazini fè se avèk alye. Men Donald Trump ki tèlman santi l gwo nèg, li atake li menm avèk Izrayèl. Malgre sa l pa atake pou kont li non, avèk Izrayèl. Men jodi an la, 2 pye towo a pran nan won e l pa konn kòman pou l sòti nan gè a e anpil Ameriken ap kritike misye, ebyen Donald Trump, misye pale jodi an. Misye fè konnen, pil moun sa yo nou wè k ap pran lari nan peyi Iran, k ap manifeste, k ap bat bravo pou rejim nan, li di, se gouvènman iranyen an ki jenere videyo entèlijans atifisyèl, se pa pèp la vre. Ebyen, prezidan an ki te mande popilasyon leve kanpe, li wè malgre tout demand li fè pèp la pa leve kanpe, misye vrèman estomake, misye pale. Ebyen de twa dòmiz lan rete youn nan gwo pwoblèm pou Donald Trump, youn nan defi ke misye poko kapab leve. Jan misye tap pale semèn pase a m panse l ta pral pase a laksyon. Ebyen Iran tèlman voye gwo avètisman e de jou an jou Iran ap itilize misil ki pi danje, sa vin koz ameriken yo wè se pa yon jwèt kap fèt. Avan m ba w plis detay map mande w menm ti sèvis lan. Peze bouton like la, pataje emisyon an, abòne ak chanèl la konsa pou kapab ede fanmi an grandi, mwen menm map toujou la poum baw enfòmasyon. Kite kòmantè paw la, di sa w vle, ap vrèman fèm plezi. Medam e mesye, videyo sa gen anpil enfòmasyon enpòtan kem pata renmen nou rate e gen bagay mpa mete nan videyo a, Mwen deja pataje yo sou chanèl whatsapp la. Si ou ta renmen wè tout sa kap pase nan gè a, ale kounya nan deskripsyon videyo a kote ki make men link whatsapp la, klike sou link lan. Lap voye w sou yon premye paj, apre sa wap klike sou li kote ki make bnln whatsapp la ti pati vèr la, lap voye w sou aplikasyon whatsapp la tou abòne e konsa wap konekte. Byen fasil. Ann rantre nan manman koze a. Kisa bagay la ye? Prezidan Trump, misye ki konnen li t ap kapab fè Iran mache sou lòd li, li panse li t ap kapab retire gouvènman sa e mete pwòp gouvènman pa l, tout sa misye te di youn pa mache. Misye te di, li gen tan gen moun e li gen tan gen tout enfòmasyon sou kiyès ki pral ranplase Gid Siprèm nan. Moun Donald Trump te panse a pa menm asiste tiraj. Donald Trump te di, pèp la pral leve kanpe, yo pral tou pran kontwòl peyi a, libere tèt yo. Pèp la okontrè, se avèk ekip ki la yo kanpe. Ebyen, tout sa misye te bezwen yo, popilasyon pa fè l. Misye di, Imaj nou wè Iran ka frape la yo, li pa kwè ladan yo, se bagay ke Iran jenere pa AI. Ou wè ti tonton sa, se la pou m di nou tèt misye pa bon. Men, misye di si peyi otan yo pa patisipe nan gè sa, kont Iran, bagay la kapab fini trè mal pou otan. Misye di otan kapab nan gwo pwoblèm. Enben, jodi an la, anpil peyi ki te aksepte rantre nan otan, se paske yo panse Etazini te kapab pwoteje yo kòm Etazini se pi gwo peyi ki gen fòs anndan otan, enben se sa k te ankouraje anpil peyi rantre. Men lè peyi sa yo ap gade, yo wè kòman Etazini a fè defisi. nan Mwayen Oryan, jan Iran ap detui de seri de bagay ki koute dè milya, milyon, ebyen yo di, yo menm, yo pral bat pou bay tèt yo sekirite san patisipasyon Ameriken yo. Sonje m te di nou, peyi Gòlf yo te siyen akò avèk Lèzetazini sou kesyon petwodola, enben sa te vin bay dola Ameriken an yon valè nan je lemond, ki koz plis moun t ap itilize l. An echanj, Etazini te pwomèt peyi sa yo l ap ba yo sekirite e fè peyi sa yo envesti yon pakèt milya Etazini, fè yo achte yon pakèt zam, enben kounya la peyi sa yo vin wè se Iran ki te gen rezon paske Iran devlope pwòp kapasite militè l san ke l pa konte sou okenn peyi e malgre sa, gen peyi ki jiskaprezan je yo poko kale. Ebyen Iran li menm mete Etazini nan yon sikonstans kote se lòt peyi l ap mande èd. Mwen te di nou kilti ameriken yo se goumen ak ekip. Yo pa janm renmen fè konba pou kont yo. Tout batay ou tande Etazini fè, li met ansanm avèk plizyè peyi. Men nan gè Iran, m pa konn ki sa k te pase nan tèt prezidan an, m pa konn kòman yo te fè kalkil la, kòm te gentan gen manifestasyon kont gouvènman an, li panse tiye Gid Siprèm nan ta pral pèmèt popilasyon an tou leve kanpe, ebyen misye depi nan demare gè a, jan m te di an, l fè yon pakèt erè, pil timoun ki mouri nan minab. lòt kote k kraze ankò, ebyen sa vin koz iranyen yo konprann jwèt la e yo wè sa k pase nan Venezuela, misye tèlman pa konn jwe, misye fin arete Maduro l pa janm pale ankò sou kesyon e kesyon trafik dwòg ak lòt bagay yo te akize Maduro, epi byen rapid misye ap pale de etazini gen kontrol petrol ebyen tout moun di anyen menm ti bagay la ou bezwen fè ebyen wa yan ebyen lame iran mete avek kò de gadyen de la revolisyon islamik yo kanpe la pou kapab met bagay nan men ti tonton an. Si se pou pwoblèm, yo ba l pwoblèm. Men kounye a ki sa k pase? Iran li menm p ap jwe ankò. Iran se pa sèlman pale men l ap poze aksyon. Apre yo te vin anfèt avèti peyi Kata, lè yo te fin avèti Doubay ke y ap rive sou li, ebyen Doubay ki se youn nan gwo vil nan rejyon an sot pase move moman. Map gade èpòt ap bonbade ak dwonn ak plizyè lòt kote, ebyen Iran te deja avèti depi ameriken yo itilize yon espas pou kache, ya frape yo. Selon enfòmasyon, gen 2 sòlda ki ta oblije kite baz yo pou evite swa blese oubyen pèdi lavi yo, kale nan 2 seri de espas Iran li menm ki gen satelit li anlè kap kontwole, depi se enfòmasyon Yo fin trete, yo frape. Jwèt la sanse mangonmen. E m di nou sa, depi wè m ba nou yon enfòmasyon, se bon an. Paske m toujou pran san m, pran tan m. E si m ba nou yon enfòmasyon n al verifye l yon lòt kote, n wè se pa sa, nou pa menm bezwen tounen vin gad videyo m. Paske mwen menm se bon an, m ap pran san m pou m ba nou. M te kapab fè plis videyo, men afòske fò m trete enfòmasyon, m oblije toujou. jere nou nou fason. Ebyen, prezidan Donald Trump, jodi an la gen anpil moun ki kòmanse ap pase l nan betiz, ki di misye, franchman yo pa konprann li. Ebyen la nou wè Etazini ki sanse nan kouri. Ebyen, se jounal ameriken an, Financial Times ki konfime ke Donald Trump fè apèl avèk otan pou ta ede l nan bagay la paske jan sitiyasyon ye la, li bezwen èd. Enben nèg yo ki t ap pran pòz di yo detwi kapasite Iran nèt, jodi an la, blòf la, li gen limit li. Se nan tan lontan, se nan liv yo t ap pote istwa yo ba nou, men avèk telefòn ki nan men nou an, ou kapab gade sa k ap pase atravè tout mond lan. Ebyen lè misye di yon bagay e nou menm nou wè reyalite a nou vin konprann. Kounya la lap plenyen. Antouka bagay yo dwòl. Medam e mesye genyen chèf polis nan peyi Iran ki fè konnen yo arete plizyè moun ke yo sispèk kap bay enfòmasyon sou peyi a. Enben, moun sa yo, medam e mesye, ki sa yo tap fè, se pran de seri de foto voye bay enmi Iran, enben, dapre chèf polis Iran, yo fouke moun sa yo, se plis pase 500 moun. Sa ka rive, apre ankèt gen kèk yo lage, men yo di yap kontinye trake tout moun kap trayi patri an paske gen kote ou konnen si ènmi an pa gen moun kap bal enfòmasyon l pap ka frape enben se nan sans sa yo itilize moun sa yo pou kapab bay detay. Pòt pawòl lame Izrayèl la Towe sa nap gade la misye fè konnen Izrayèl ap kontinye atake ni Iran ni Liban ki se yon alye Iran jiskaske yo atenn objektif yo. Paske pou li menm, yo p ap kanpe. Se bwa kale. Pandansetan, lakay yo la, sot gen plizyè frap misil e dronn ki ateri. Ebyen, Iran deside la pou kapab fè yo santi doulè Palestinyen yo, fè yo santi jan soufrans lan pa t dous pou Palestinyen yo. Ebyen la nou wè bagay la vrèman difisil. Toujou nan enfòmasyon kap brase bil aktyalite ya, genyen prezidan fransè a Emmanuel Macron ki mande avèk Iran pou kapab mete fen nan gè a san pèdi tan. La frans gade koman Ibrahim Traoré mete l deyò, koman prezidan Niger la mete l deyò, koman prezidan Mali an mete l deyò e gen plizyè lòt kote yo mete l deyò an Afrik. Kounya yon Iran ki gen zam kap vann ak lòt peyi ou panse ou te kapab komande l. Ebyen prezidan Macron genlè pa konn sa lap di an. Ebyen misye ki mande pou Iran sispann avèk gè sa, pou li menm atak sa yo inakseptab kont peyi nan rejyon an. Li di se pou Iran fon poze. Enben Iran li menm k ap sibi atak la pou l te rete bwa kwaze. Konbyen moun k ap pran kou k pap bay? Fòk Iran pa ta entèlijan, bon poukisa l te devlope misil yo? Se pa pou l defann tèt li? Enben pou Macron fòk sa pat fèt. Gen Donald Trump ki fè deklarasyon sou Mwayen Oryan, misye di sèl bagay li swete se wè Iran afebli militèman, ekonomikman pou Iran pa ka kontwole Mwayen Oryan, pou se pa Iran k ap enpoze pwòp règ li, règleman yo, pou se pa Iran k ap di men sa k dwe fèt. Ebyen Donald Trump sou wout pou l pèdi batay sa. Wè si se pa zam nikleyè Etazini itilize, m ap repete l, pa gen okenn fason yo pral genyen gè sa. Si yo ta deside anvayi Iran avèk militè, konnen se moun yo voye al mouri. Sa a m ap pran angajman m pou m di l. Avèk zam nikleyè, wi Etazini ap gen gè a menm jan yo konsidere l te genyen gè deja lè l te itilize zam nikleyè. Men, gè sa la a, pa gen okenn fason li pral fasil pou Etazini. Premyeman, distans teritwa ameriken avèk Iran, li pa pre. E Iran li menm, depi nan demare gè a, Li tou fè peyi sa yo ki se alye Etazini kanpe a disans. Lè l rete l ap bonbade yon dizèn peyi an menm tan, se di l di lòt peyi yo si w fouye kò w nan gè a se konsa w ap pran bonbademan. E Etazini pou l ta rantre nan yon gè pou l alimante sòlda yo avèk bagay, Iran gen kapasite pou l ta detui bagay yo depi nan wout. Sa vle di Donald Trump, an n priye pou misye yo kapab. Tcheke sante misye paske yon bon maten n kapab tande mond lan tonbe nan yon gè nikleyè. Paske granmoun sa li pa dakò ke chak sa k kòmanse gen yon fen. Menm si w wè yon fim te long ap rive yon lè fim nan ap fini. Menm si w wè w te grangou wè manje a te pran tan w wè pwa a pa t janm kuit ap rive yon lè pwa a ap kuit w ap met dlo manje a nan dife manje a ap toufe l ap separe. Enben, tout peyi kap domine mond lan ap rive yon lè dominasyon an te gen pou l pran fen. Enben, s on lòt mond, s on lòt reyalite. Men yo pa vle admèt sa. Bagay la di wi. Enben, granmoun nan la ki vreman enkyete l pa rapò avèk jan sitiyasyon ye nan men l la. Ebyen Donald Trump fè konnen menm peyi Gòlf yo ta sipoze patisipe nan gè a, an palan de Arabi Saoudi, Oman, lòt ankò, misye di yo menm tou yo gen enterè yo pou yo ta debloke l. Sa misye bezwen se yon gwoup peyi pou ta met ansanm pou al toupizi Iran. Misye wè l pa ka fè l pou kont li. E m pa panse yo pral aksepte Donald Trump itilize zam nikleyè konsa konsa. paske yo konnen ki sa sa kapab gen kòm konsekans sou lavi ameriken yo. Paske se lontan de seri de peyi te pè Etazini, men kounya grenn nan mouda li. Depi ou mal panche, y ap met bagay nan men w. Enben, m ap kontinye ede nou avèk enfòmasyon yo pou n konnen kòman bagay yo ap dewoule. Trump pa bò kote pa l, misye. gen pwoblèm paske gè sal rantre a sòti an pa fasil e Iran di se yo menm ki gen manèt pou mete fen nan gè a. E Etazini pa vle leve yon bon maten pou l kanpe, lè sa tout moun pral wè defèt la kòman l prezante, enben pi gwo pwoblèm Etazini gen se nan fason yo mennen politik yo a. Son peyi ki toujou an gè. Son peyi toujou ap vann zam. Ebyen sa vin koz yo pa vreman gen yon kantite sere. E son peyi ki konte sou zam nikleyè l. Wè zam nikleyè a nan yon sans li bon, men nan yon sans li fè w parese pou pa devlope lòt zam. Wè gè Larisi ap fè la, se yon gè k bon pou li anpil paske sa pèmèt yo akselere nan kantite pwodiksyon minisyon yo avèk lòt zam, enben gen peyi la ki fè gè depi nan premye gè mondyal la, gen peyi ki fè gè depi nan dezyèm gè mondyal la. Sa vle di, gen peyi la k pa gen eksperyans batay. Iran li menm, akoz li an avan, li te prepare. Medam e mesye, pou kantite bagay m wè Iran gen la, Lè yo di yo kapab fè yon gè 6 mwa jan l ye la flap e pa foulay. Yo gen bagay. Antouka, rete konekte, m ap vin avèk lòt enfòmasyon pou nou. Pa ezite pataje, di m sa w panse. Èske w panse peyi otan yo pral kapab rantre nan gè a? Jan m te di l lan, otan gen pwòp prensip li. Atik 4 otan an di si yon peyi manb sibi yon atak, ebyen peyi sa kapab konvoke, li pral itilize atik 4 la pou l konvoke tout lòt peyi yo pou vin patisipe nan yon reyinyon pou di ok men tèl bagay tèl peyi fè m, kisa nou panse m ta sipoze fè l? Kounye a apre yo fin analize ansanm pou yo di ok sa pa tèlman grav nou kapab jere sa san ke nou pa bezwen al goumen. Si tout fwa, bagay la, li depase grav, enben lè sa yo pral itilize atik 5 lan ki di, atake yon manb se atake tout. Men pa gen okenn peyi ki atake yon manb otan. Ann di se Etazini ki nan gè a, men se pa Etazini ki te sibi atak la, se Iran. Yo menm yo te met ansanm yo tiye pil chèf. Kounya si se Iran ki te atake Etazini, e se la, lè m te di nou Iran pa dwe atake wi. M sonje gen anpil moun k ap fè kòmantè, moun yo di m oo, si se mwen k Gid Siprèm nan, m gen tan bonbade Etazini, m koule tout bato yo. M di en en. Pa bliye, Etazini se yon manb otan, gen yon fason si l al fè bagay la, li pa t ap bon pou li. E vreman vre, Etazini. fouye pyèj la pou Iran, li tonbe ladann. Lè w wè Donald Trump deplwaye pil bato, pil bagay, avyon, sòlda, se pouse l ap pouse Iran fon atak prevantif wi, pou Iran di kèt, ban m wè kòman m te kapab gen tan atake, detwi kèk bagay pou yo anvan. Men Iran di, pasyans. E se sa fè m di nou gen yon jounalis ki di, yo pa wè nasyon ki sou latè ki gen pasyans pase Iranyen yo. Yo poze, yo fè tout afè yo lè pou yo fè l. Ou wè jan Iran ap batay la? Ou wè si Etazini pa retire pòt avyon sa yo, hum, nou kapab tande rèl. Jodi an, nou wè yo deplase yo se paske yo pran sant on bagay. Paske misil Iranyen yo, yo pa nan rans. paske Iran kòman l itilize misil yo se sòti nan sa k pi fèb yo pou moute nan sa k pi pwisan yo. Si yo wè sa k pi fèb yo ap bay pwoblèm nan nivo sa, m pa bezwen di w pou sa k pi fò yo se pral plis pwoblèm. Ankò yn fwa, maximum de partage.